Finalman, misye vin rive pou l al legliz. Men lè misye pase yon bò simityè, misye tande de moun k ap pale. De zonbi?
Sa pou, non finalman se pa yon zonbi. Men ta sanble se de nèg k al vòlè zoranj. Ok ok.
Men nèg yo keyi 40 zowen. Nèg yo keyi 40 zowen. Kounya gen gen 2 k tonbe deyò pa deyò nan baryè a. Kounya nèg yo pou yo separe l, yo tap separe l 20 pou 20. Kounya finalman rès 2 grenn ki rete deyò a. Kounya nèg yo ap chache l yo poko ka jwenn li pou yo separe l egal 20 pou 20. Finalman nèg yo vin jwenn youn nan zowen nan yo. Yon moun nan Ziwany lan k tonbe, kounye a misye di konsa, nèg yo ap fè diskit, nèg yo ap fè diskit, nèg yo di konsa, e sa k deyò a, sa deyò a e pou ou menm, sa deyò a e pou ou menm. Finalman nèg yo panse, nèg, patnè a mete nan tèt li, li di, o, granm maten sa a, nèg yo kòmanse ap separe mò, kounye a l di, sa, sa deyò a pou ou menm. Voye a fin tande, li di konsa, a, kòman mwen menm lan, pou m deyò a nèg yo ap di grenn deyò a e pou mwen, kounye a nèg la al dèyè pastè a. Nènèl di pastè, Finalman, m ap pase bò simityè a, m tande yon pakèt bagay, nèg yo ap di, Grenn dewa e pou ou menm! Grenn dewa e pou ou menm! Lè pastè a vini, gon lòt grenn sou an ki tonbe deyò baryè a ankò. Li di konsa, O, o, men lòt grenn nan rete, men lòt grenn nan deyò ankò. Anben, w ap pran youn deyò a, epi mwen menm m pral pran grenn pa m nan deyò a.

Ou konnen menm m paka ban nou yon barik ke m konnen ki ka bon vre mesye. M pa vin a barik ki fo. Fwe a tonbe nan bwè kleren nan baz. Se sa k te rele.
Nou ka bwe alkòl, nou ka bwe alkòl. Sèlman depi nou pa sou sèl. Mwen konnen sou a nou ka envite ou sa m bezwen la. Epi bon m pa konnen mesye. E nou la lontan? Nou la lontan wi. Bon moman.

Kòm gen yon bale la, m ap ranmase bale a. Humm map avek timoun yo timoun yo te telman epav mesye depi maten timoun yo pati m pap ka konn sa nan men Rosie non mesye ni ti mesye sa yo tou depi maten yo pati depi maten m pap pran sa nan men yo non map tann Loulou vini pou m ka pale a Loulou

Mesye ooh. Nèg la gen nan kont wi. Rosie a vle ze metem.

Kote lwa pa moun nan? Kanpe. Mesye, gade ki lè l ye. E pou ki lè l, medam, yo poko menm rive lakay. Mache li a piti.

Sa vle di ke de tout fason la. Non ou pa bezwen rakontem anyen. Isyen moun pa rakonte depi w imen espri a se imen grangou an kanpe poun pandan li. Ou pa bezwen pa mwen anyen. Monchè yo palem de ou, yo palem de ou, yo dim sa ke w ka fè. Tout sa w bezwen isye a map jwenn li. Mwen menm sa m bezwen m bezwen

Pitit gansonm. Mwen m kis mwen vin la.
Son pwoblèm ou gen, demwazèl sa ka bon pwoblèm nan. Ah, la m te bezou rive.
Sa ka bon pwoblèm nan. Oui. An, ah, e pa vle an ma bon? Ya vle. Ki jou ou vle vin jwen nou? Mwen m pa pa bezou fò ekspedye yon zonbi pou jis voye manzè nan pla menm. Ayiti m bezou nan pla menm.

Mitin gason m. Nou pran yon bon yon manman nan moun fwa sa. Yon bon ti moun nan nen gran bon yon moun moun fwa sa mitin gason m. Wap rive nan kanfou gon ti kanfou an kat. Bon jwenn kan demwazèl lan. Lè w rive nan kan fon san w pichèt gason m. W ap fè, w ap bay fòs nan premye kan fon an fè konsa. Wè w vire fon an ap fè konsa. Wè w vire fon an konsa. Konsa. Epi mare ti mouchwa a twa men. Epi san w te w fout mare l nèt chen gason m. M pran bon mouchwa san w pichèt gason m.

Eben, sa l t ap di w konsa, pitit? Humm, kote sa m sonje yo? M kwè l t ap di m li menm, li di m li renmen m.
Ok, hen nan humm. Ok papa, sa vle di alèd de mouchwa sa? Depi w fin fè sa m di w fè a, depi w disparèt, m konnen pitit fanm nan m ap wè w. Ok papa.

Ebyen pin gason ou met anlè wi pa gade yen ditou ou met tande bri de ou la pa gade pin gason ebyen wa wè kèt ou manga afon ap mache byen ok papa ya pin gason ebyen ba rete
ebyen pitin gason mete jènjan deyò pou mwen.

Sa ou, ou pa tep janm ka bliyel ou te ka bliye tout lòt bagay sa ou pa tep ka bliyel. Enben chita non pou ou tonton.

Kay demwazèl la ya souke mouchwa epi apre sa bal tòne pa fè bal ajan kel te dim li ya anba cheri map mawòdi paske paske limena sa yo ou paka dim si se seri sa bon m paka gen yo map wè si map ka gen yo anba sim dim map peye nou yo ti.